Mwen fèt Sent Matin, but mwen grandi Ayiti. Mwen kite Sen Maten lè m te gen 1 an oubyen 2 zan. Paran m te deside voye m Ayiti bay grann mwen, so mwen te al jwenn grann mwen Ayiti. Grann mwen avèk granpa. Yo te rete Lazil, koz nou se moun Lazil. So mwen te ap grandi a, se avè yo mwen te grandi, se yo ki leve m. Mèsi anpil gran pa, mèsi anpil gran ma. Mèsi pou tout bagay. Yeah guys, so se avè yo mwen grandi, se yo ki te leve m. Den a laj de 9 an, paran m deside pou yo voye nou Pòtoprens al jwenn matant nou. Pou li te ka, pou nou te ka kontinye avèk lekòl nou, etid nou. Nou viv Port-au-Prince pou m pa sonje exactly, m pap di pou konbyen tan koz m pa sonje. Then apre sa tranbleman vin pase, manman m deside voye nou Sendomeng. Mwen menm avèk frè m nan, manman m deside voye nou Sendomeng pou n al viv. Koz ou konnen avèk prizon ki te kraze, prizonye te nan lari, bagay sa yo, moun t ap, you know, peyi an just te tèt anba. So sa vreman te bay manmanm pwoblem so l te deside voye nou sendomeng. Sendomeng m viv sendomeng pou 1 an. 1 an guys mwa m al sendomeng an janvye janvye 2000 ki lè tranbleman te pase janvye ki pou fèm 1 an sendomeng lan egzakteman 1 an nan sendomeng manmi rele m natou natou natou fè malèt ou ou pral ayiti ou pral ayiti imigrasyon ekri w fè w al ayiti ou gen randevou anbasad tèl lè tèl lè tèl lè. M pat menm pran yon semèn. M pral di m sa nan jodi, nan jodi, nan demen, m al regle sa m te gen pou m regle, nan aprè demen, m ale, m kite Sendomeng. M te vrèman kontan guys, tout moun te kontan. M te sad koz m pral kite anpil moun m te konnen dèyè but an menm tan tou m te vrèman kontan m di ok finally m ap vin viv avèk Manmanm, map gen opòtinite poum wè papam, tout bagay sèm, frèm, lòt fanmi m potko janm wè m te just konn pale nan telefòn ansanm avè yo guys m te vrèman kontan e mwen k pou di nou janm te kontan Mèsi anpil manmi pou tout travay ou pou tout travay ou te travay di pou te antre nou isi mèsi anpil e m te bliye di mèsi tou a matant mwen tou ki te leve nou janm te di nou an nou te al pòwoprens mèsi mèsi pou sipò ou. Yeah guys, bèl mèsi tou you know papa m, m pap bliye w, mèsi, mèsi pou tout bagay, pou tout sipò nou guys, mèsi. Nap di m fou m pa fou. Yeah guys so Exactement 1 an mwen mwen m fè m fè 1 mwa Ayiti lèm kite Sendomeng mal Ayiti pou mal regle an bagay pou m vin isi? M kwè m te gen randevou M kwè m te gen randevou M pa sonje but e te yon mwad mas m antre isi So m fè m fè yon mwa Ayiti Yon mwa pou m regle tout bagay yo mande pou m regle tout sa yo mande M fè yon mwa pou m regle tout bagay then m kwè m vin isi 3 mas 3 mas 2000 2012 2012? 2011 3 mars 2011 m vin isi Ya 3 mars 2011 A mars ki sot pase an se fè m 9 an isi Yap Ya guys epi Lè m ap kite Ayiti m te vrèman sad M wè m t ap kite grann mwen dèyè sitou l te avèg One m te fè 1 an Sendomeng li pa t janm wè m Then two M wè m pral kite l Epi ou konnen jan m te di nou a, e li menm ki te leve m, epi depi lè m ap grandi, m pa menm kwè li te gen, m pa menm kwè li te vin wè jan m gade, ou konnen, ou konnen lè yon moun ap leve yon moun, like jan m di nou a, e li menm ki te prèske leve m, but apre sa l te vin gen pwoblèm zye, li te vin malad nan zye, then m pa menm kwè kijan, Ya m pa menm kwè li te wè figi m pou l te wè kijan m ye. Lè m al wè l, li te just te konn mare tèt mwen e mare kò m. Ok guys ann kite sa m pa vle pale de sa. Ok, m just vle di yon gwo mèsi a tout moun sa yo. Mèsi, mèsi, mèsi pou tout sa nou fè pou mwen. Mèsi, mèsi anpil. Ok, si nou ta... renmen konn plis de mwen tou guys map mande nou pou nou abone avèk chanèl lan m konnen m deja di sa but abone avèk chanèl lan then si nou gen kesyon Q&A pa bliye pou nou dim sa nan kòmantè lan pa bliye pou nou fè comment tou nenpòt kesyon nou genyen nou mèt poze m li then map reponn tout kesyon nou yo m pa di map reponn tout moun m pa pwomèt map reponn tout moun but map fè tout sa m kapab pou m reponn mwatye nan moun ki poze m kesyon yo. Mwatye kesyon yo. Ya m pa prete, m pa gen anpil pou m di, ni tou m pa vle videyo an twò long. So, avan m ale, mwen just vle pale de coronavirus la ki deyò a. Guys, tanpri, sitou pou fanmi m, zanmi m ki Ayiti yo, Menm si nou pa fanmi m tou, m pap pale pou fanmi m sèlman koz lavi tout moun enpòtan, e pa lavi fanmi m sèlman ki enpòtan, lavi tout moun enpòtan. So, m ap mande nou ok lè nou sòti, lè nou antre lakay nou, avan nou manyen nenpòt lòt bagay make sure nou lave men nou. Lave men nou then pa touche figi nou. Pa touche, just pa mete men nou nan figi nou. Si e mache nou tal fè, si nou t achte fui, nenpòt bagay ki ka lave, make sure nou lave l anvan nou sèvi l koz nou konnen. Lè w wè bagay la nan makèt la, w achte l, but ou pa konn konbyen men ki gentan pase sou li. Ou pa konn konbyen moun ki gentan ap peze l, sitou pou tomat. Yo renmen peze tomat pou y a di, Humm, sa twò mou, I don't like it, blablabla, li twò mou, m pa renmen l. So, m ap mande nou pou nou lave men nou, lave fwi yo anvan nou manje yo, lave vejetab yo anvan nou konsome yo. Prekosyon pa kapon. So, e ti konsèy sa m te pote pou nou, koz m pa ta renmen pèdi nou guys. Mwen menm tou pa bò isi. Map fè de sem. Map fè de menm. I'm sorry guys. Map fè menm bagay lan tou pa bò isi. Koz moun ap mouri tout kote. Maladi an pa evite. Nenpòt sa men l tonbe sou li an. La lavel. So tout moun fè atansyon. Prekosyon pa kapon. Fè atansyon. M pa gen anpil map di guys. So map kite nou la. Pa bliye ankò janm te di nou an. Nenpòt kesyon nou gen de mwen. Nenpòt, si nou ta renmen konn plis de mwen, nenpòt sa n ta renmen konnen de mwen, just kite yon comment pou mwen then map fè yon lòt video poum reponn nou. Merci anpil guys. A la pwochèn. Mwen renmen fè grimas.